400 dola. Menm nèg pa ka achte misye son gran nèg mwen. Nèg pa ka achte oryè cho son gran nèg mwen. Metem 4. M tande son pa bon. Telefòn nou pa bon oubyen son pa bon? Enjenyè tcheke son an. Ale, son nou pa bon oubyen e pa konnen? Son nou pa bon oubyen kòmsi kòmsi telefòn nou pa bon? Anben son pa bon kite, m ap fèmen non m tounen ankò. Si son pa bon m ap fèmen. Anben telmn m chita la chita la achte vye chita la achte vye ZT e pa bon kounya vire tounen kounya lap gon iPhone la nan menm kounya vin jape vin oo son pa bon achte ZT e vin ranse la kòmsi vye telefòn tèt anba epi oo wi son pa bon. Ebre son pa bon, chita la achte vye kana, vye pran vye yo kana eehh soyi ew kode eehh Didio cheri mèt chofè kwè kale kòw e Grace Luxury boutique se sponsor officiel nou Marc Liben, Jean Guito, mèt cho nan lakou Boston ou fè kòn kale kò nou Wiki Wiki papa pa gen plenyen lanmè m Suzana mèt cho ou fè kòn kale kò nou Antouka la nale nou pale metem 4 mil moun la la depi kounye la. Moun kap dil pa bon e vye telefòn pa yaya yo gen vye telefòn pa yaya yo gen moun kap di pa bon se vye ZTE vye LG vye LG yon nèg tankou Carl nan New Jersey genlè gen dwa e Tami la kap di son pa bon Tami pa gon bon telefòn non. Bay son manman nou vègò kale kòm mèt cho antouka rapid e nap antre nan dosye dosye dosye kap fè bri la se dosye Shabba madan Shabba ee mwen anpil ti chyen ap jape Jimmy Danger rayi Shabba eh m paka rayi Shabba Shabba pa alèz pase m humm e Shabba pa mennen pase m m paka rayi Shabba kote m jwe Shabba poko janm jwe la Shabba fè li fou deja Shabba fè Afrik Japon nou meya. Nouvèl Kaledoni, Nan ki sa m pral rayi Chaba la a? Chaba se yon vye abitan, nan ki sa m pral rayi Chaba? Nan ki sa m pral rayi Chaba? Chaba se yon vye abitan, nan ki sa m pral rayi Chaba la a? Rayi Chaba pou ki sa? Men Ayisyen nou mechan twòp! Ayisyen nou mechan twòp! E dosye Jeff la fò m pale sou li, dosye Claudia a, moun ap di Claudia mande Chaba, manti! Claudia pa mande Shabba. Ay ti vagabon kanni kap ranse kitel ranse. Yon ti vagabon kanni k mouri kite malpwòpte sa mouri vin ranse nan figi moun. Ou kanni ou kanni nèt. Ou fini ou fini nèt. Mwen menm dosye Jeff la nan menm pren mwen menm. Yo relem Jimmy dan yo. E konsa m fòk sou li. Tout moun Menm nan fanm nan zòn m te gen fanm ki pi bouzen li m pran. Ou moute w pianm fòkè. Ou wè fanm ki pi bouzen nan zòn nan? Avè l m ye. Epòk m t ap grandi nan Petyonvil, paske m tande, m te kontan, m kon tanperaman bandi depi m fèt. Fanm nèg ap pale mal a li m pran m plase nan zòn nan epi w ap wè m avè l chak jou m ap vire avè l. Pandan li ap di k pa bon nan zòn e li m pran m plase epi anba men m chak jou m ap pase avè l. E sa k ap fèt la la a? Konplo sa a? Konplo sa a ti chèk ap di li gide shaba sa shaba nan kisa m pral gide shaba shaba yon vye abitant pa swen mwen gide shaba ou konprann sa m di nou e dosye jeff la la son dosye fòm ba nou mesye tande byen si ayisyen pat mechan si se pat yon konplo ki tap fèt tande byen. M pap pran pou Jeff non. Men atis ke Jeff ta fimen krak nenpòt sal ta fimen an gen bagay ki pap sot nan bouch yon moun mesye ou pa ka di kòmsi kòmsi mwen se sa nap vann o wi Jeff di o wi lap e e lap ok lap lap la fin pase sou sou Claudia apresa li pral pase sou timoun yo. Bon lè chak ok konprann byen sam pral di wi lè peyi a lè korona tap bay pwoblèm lè shaba pat janm voye yon goud e jeff wi ki tap okipe timoun yo lè shaba pat janm bay yon goud epòk korona e jeff wi ki tap okipe timoun yo Jeff sa nap lapide a la, nap imilye a la, nap fè tout gwo dosye sou li a la, se Jeff wi tap okipe timoun Shabba yo. Ba yo manje ba yo tout bagay. M pa ta kwè yon nèg ke yon nèg ta, ou ta fou, ou ta anra, kòm si ou ta anraje. De timoun konsa pou di, oh wi map kouche yo. Men manjwèt mesye. Nou mechan anpil mesye pou buzz, pou views nap fè tout sa mesye. Bon se pou views nou mechan mesye. Pou views pou tout bagay nap fè sa mesye. Kisa yon nèg pral labou 2 timoun sa yo konnen mesye. 2 timoun kisa yo konnen mesye. Pou nap pran yon nèg ta kanpe pou di gwosè mo sa. Si Jeff ta di sa vre pou Claudia ta reta Jeff m tap fache anpil. E Jeff pap janm di mo sa. Paske Jeff okipe timoun Shabba yo ke Shabba yo. Jeff okipe timoun Shabba yo pase Shabba yo. E mwen k gen show isi ok. 5000 moun kanpe flat. Nou gen 5000 moun e 5000 moun sou speaker la. Sèl mwen k ka fè sa isi la. La a map manyen dosye sa isi a. La map fè ayisyen kite mechan. Bann chyen bann visye. Se nou k tiye Jovenel. Bann ayisyen sal. Nou rè yon nèg pase l flannè pase nou. Gen pil nèg la. Gen majorite nèg ki kont Jeff la. Jeff kraze madanm tout wi. Mwen gen 2 ou 3 fèk videyo l mwen. Gen pote pou l di m pè ti vin isi a la. E dosye k vin jwenn mwen. Majorite nèg wap de kanpa shaba yo la Jeff kraze madanm tout. Se manti map se manti map bay la pou vin demanti m. Majorite nèg wap kanpa shaba kap fè konplo komsi pou Jeff al nan gwo prizon al nan dis Jeff kraze madanm tout. M pa m pa nan voye moute m pa nan bay manti. M pa nan bay manti pou pou bout bòdòt. Majorite nèg wè kap goumen a Jeff la Jeff kraze madanm tout. La mesye l paka konsa. La mesye l paka konsa. La l paka konsa. Li paka konsa. Ti konplo nap fè, ti kann nap fè a la l paka konsa. M kwè si Jeff tap fè sa l tap fè l deja. M kwè timoun sa yo grandi nan men Jeff. Timoun sa yo toujou ak Jeff. Epa kounya pandan l nan kont lan la pou kounya pou nap mache nap di yo wi Jeff di lap moute timoun Shabba yo e lap moute Claudia men mesye nou mechan mesye pou views pou moun ka gade nou pou moun ka gade nou epi nap fè tout grimas sa yo pou moun ka gade nou majò m di nou sa wi majorite nèg wè kap goumen la majorite majorite nèg wè kap goumen la Jeff kraze madanm tout. Nèg wè kap fè konplo la pou Jeff fè 4 mwa prizon, 3 zan prizon. Jeff kraze madanm tout. E gwo konplo k gen la. Se gwo konplo nèg yo ap fè la. Mwen tande byen m bay son m pa ladann mwen menm. Bay son m pa ladann mwen menm. M pap janm ladann mwen menm. M pap janm ladann m son flannè. M son flannè. M pap janm ladann. Ti konplo sa yo m pap janm ladann. E m pa gen pwoblèm 300 dola, m pa gen pwoblèm 500 dola. Nèg pa ban m 500 dola pou m vin jape. Menm jan ti nèg ti ti ak ti sak kanni k ap jape k ap ranse a la. Ou kanni ou kanni nèt. Ou fini ou fini nèt. Respekte sa. Tan ou pase. Ayisyen nou mechan twòp. Ayisyen nou mechan twòp. M pa m pa nan yon nèg goumen. M pa m menm m pa dakò nèg leve men sou moun. Mwen m pa dakò moun leve men sou mwen tou. Mwen sa m pa dakò l. Men afè bagay nap pale fè konplo ap di nèg la manyen timoun oh wi Jeff vòlè chen manti nou raz misye sezi chen nan nan kou Shabba misye sezil li bat Shabba l sezi chen nan that's it afè bagay nap rele nèg la vòlè nap fè konplo misye vòlè chen ki chen atò Shabba gon vye kriz vokal nan koul yo kasel yo pranl kounye a m wè ti vakabon ap ranse oh wi Jimmy danje se sèl Jimmy danje kraze Shabba. M pa rayi Shabba non. Shabba se youn nan atis ki pi tripotay. Shabba se youn atis ki pi ti sousou. E se pwoblèm sa m gen ak Shabba. Men m pa rayi Shabba, sa k Shabba a? Shabba pa gen talan pase m, sa k Shabba a? M pa rayi Shabba. Shabba se yon ti visye, ti grangou. Ok. Pou ti chen k ap ranse yo, lè m pral nan Micky, Shabba di Micky pa pran m nan djaz la. Paske m ap pale prezidan mal sou tchat. M ap pale Sofia mal. Ok e pou sam kap anfas vòlè sa vòlè dròg sa k rele shaba e pou sam kap anfas li lèm pral nan miki misye rele prezidan l di prezidan pa pranm nan djaz la m se nèg kap joure yo sou chat map pale fanmi mateli mal sou chat shaba son ti chyen l ye sak shaba a kite melem a shaba e mwen k rele jimmy danjè wap palem de shaba sak shaba a nan kisa mwen al shaba la. Shabba son ti chien ok yo yo kman yo yo pa kon ti chien that's it ap pale anpil fè bri shabba shabba kite mele bounda moun a shabba oh wi se sèl jimmy danje ki pa kanpe a shabba nan kisam pral kanpe a shabba m konn kriye pou fanm a shabba shabba pa flannè l pa flannè l fini on fanm kite w fanm kite w kounye w chita ap rele fè moun fè moun ekri tenten oh wi claudia te mande w tikè claud manti fi a fi a moutre m tikè l li pati jodia Fi a montrem ti kèl li pa di jodia nou kòmsi nou son pakèt bann bann kòmsi kòmsi pa wè kijan m ta rele nou nou pran bagay nou konplikel nap mache ranse ekri tèt bon bon tèt bon bon nèg la pa vòlè l vòlè e goumen l goumen mwen kòmsi m wè sa gen tout enpòtans sa non nèg la pa vòlè e moun li bat li goumen ok mwen kite mel an m pral pran plezi nan sa paske nèg goumen l bat on moun yo aretel ou e nòmal nèg la nan gwo peyi e nòmal pou yo aretel wi. Li goumen yo aretel epi fini. Bon kounya kotem gentan la m pral poste Jeff nèg la nan prizon m pral postel pou ki rezon sa sa sa lap itil mwen la kisa lap itil mwen poste Jeff chak jou la oh Jeff nan prizon kite mele m nan prizon nèg la konnen l goumen lè w goumen te met grenn nan mouda w misye met grenn nan moudal la lap pran pwoblèm li pou kont li. Kounye a kisa m pral fè la mwen? Kisa m pral fè la? Kounye a nou menm ayisyen nap joure, nap konn ap fè fo dosye, nap pale anpil, oh wi James di lap kouche timoun Shabba yo, men ayisyen nou mechan anpil. Mika Jean Paul ouvè kò hein. Ayisyen nou kòmsi nou nou nou sal nou sanwont men nou bliye lè Jeff tap okipe pitit Shabba yo pou li. Nou bliye lè Jeff tap okipe timoun yo pou Shabba. Nou bliye Lè kowona, Jeff lage timoun yo, menm di Jeff Chaba lage timoun yo nan men Claudia. E Jeff wi te konn ap ede yo. Se Jeff ki te konn ap ede timoun yo wi. Nou bliye sa. Men kounya nap mache jape, ranse, o wi Jeff di lap fè dis, lap fè dat. Men Ayisyen nou mechan twòp monchè. Poukisa pou vyouz? Pou moun ka gade nou, nou fini n kanni. Depi w kanni, w kanni nèt. Al achte pay depi al foubi tèt ou. Yo rele m Jimmy, danje mwen kap mennen. Li pa fè sans mesye. Li pa ka rive la a, nan nivo sa la a. Jimmy danje bezwen kraze Claudia klè antouka m konn Claudia lontan m kwè m konn Claudia avan Shabba m konn Claudia depi lèm tap jwe nan Harmonik nan Legends Café lèm tap bloke Harmonik chak jedi m kwè m te ka koze ak Claudia m flannè ke Shabba. M flannè ke Shabba lòt tou. Shabba yon vye abitan e vòlè dwòg li ye. Nan vòlè dwòg li degaje l men sa k Shabba a? Yon ti abitan yo bat wap fè gran fè grimas ragagay fanm kite w ap mache joure fanm. Yon fanm kite w l kite w ou la ou la w ap mède joure fi a? Bon men tande byen sèl tò m pral bat Jeff sèl tò map bat Jeff la yon gangster konn kote pou goumen. Wè mwen menm m son m konn kote pou m goumen m konn kote m pa goumen. Ou nèt wè tankou Jeff kite Claudia ate kraze djòl vòlè a pal fouye kòl anba esa kite Claudia bat Shabba ou wè si ou wè si e Claudia ki te bat Shabba pa tap gen tout pawòl nan prizon non Shabba vin a 2 fanm papa vin fè respè ou konn sa ou konn nouvèl ki vin jwe Prela Shabba Shabba vin a 2 fanm gwo bounda menm jan menm jan Claudia Shabba ni kwè Claudia Shabba ni kwè Claudia Shabba obeyi wi Fanm yo tou Shabba li nan de gwo fanm men gwosè bouda yo Lan li kwè Claudia paw Nonm Shabba vole Sa vle di komsi ou wè son nèg ou pa konnen Bon tande m tande banm kisa Claudia fèl kisa Claudia pa fèl paske ou pa m pa konprann ou vin ak de fanm nan festival Rony kwè Claudia nanm ou ale Shabba ni kwè Claudia nanm Shabba ale. E chaje e pa chaje fol bay fanm non antouka antou pa joure nèg la pa kont li e pa fòt nèg la Nayem pa renmen w menm pa kont Chaba non li ka renmen fanm li gen tout renmen bon depi fi a pa renmen w se pa vre ou ka renmen moun nan moun nan pa renmen w son bagay konsa l ye m pa kont ou wè la m pa kont towa towa ka renmen fi a towa ka renmen Claudia Claudia pa renmen m. Ou pa bliye men ou yon ti yonyon ou ye menm kraze ou pa ka kraze, ou pa gen fòs, ou dè la menm pa kont Claudia tou, men antouka tout tout bri kap fèt lala tout bri sa yo kap fèt lala dyaspora epav ou fè kò kale kò ou Nedjine Vincent ou fè kò kale kò ou fè kò nou men cho. Men chò e mank gen chò isi mank fè fè isi antouka tcheke nap tcheke Diamond chè ouvè kòw kale kòw nap tcheke peyi a nap tcheke peyi a e tcheke nap tcheke Manman koze a se vandredi samdi dimanch nan lakou Miami cheri anndan gita an pral fè anpil lòbèy Trèbyen ohh trèbyen Kot yon vakabon ka bat mwen isi m pa al nan bal m pa al nan kenn kote kotem ye yo ou paka antre la Kijan ou pral fè bat mwen yon nèg ka antre vin bat mwen anndan la anndan gita. Pandan m gen polis k ap ban m sekite deyò a. Kòmsi, men avantaj m gen sou nèg yo. M trete tèt mwen tankou yon rockstar. M son rockstar, m trete tèt mwen tankou yon rockstar. E pa nenpòt kote w ap wè m. Ou pap wè m nan bal, ou pap wè m nan bagay moun ap ranse, ou pap wè m nan yon moun. Ou wè la m pral an vakans la, m pral wè pitit mwen Miami la, m desann nan gita. Son vagabon frekan antre anndan vin bat mwen, man la, mwen m ta byen renmen yon nèg okipe m, yon nèg vin bat mwen anndan gita a, bay mwen bon e foli frekan t genyen, ou konnen byen Djimi Danje pa bat li, nou toujou ap bat mwen wi, nou toujou ap bat mwen, Valery Merccio ouvè kò w kale kò w, nou toujou ap bat Djimi Danje, mezanmi mesye bagay la pa konplike ke sa. M kwè nou tout gou ma Jeff, Jeff pran kou tou, tande Jeff pran kou Jeff bay kou. Nèg se konsal ye, mwen m pa bagay la konplike ke sa non. Nou fè kò sou nèg la, nou bat li, nèg a bat moun, koulè ou tande tout moun ap rele Jeff dis Jeff dat, kisa nèg la fè la, li tiye moun. M ta renmen konnen poukisa nou rayi nèg la. Se sa m ta renmen konnen, e konsa m ye. Moun ou rayi se li m renmen, e konsa m fonksyone mwen menm. Se konsa m ye mwen menm, moun ou rayi a li m renmen, Menm nan fanmi konsa m ye. Fanm ou pa bezwen li m pran. E konsa m fonksyone mwen. Moun ou rayi a li m renmen. E konsa m ye. E konsa m grandi. Ou ranse kòm si nan nèt tout nèg ap ranse. Nan yo Jeff Jeff Jeff. Depi nèg la nan yo Jeff. Mezanmi Jeff Jeff fè bliye. Jeff fè bliye album T-vice la. Jeff fè bliye album Harmonik lan. Jeff fè bliye album gabel la Jeff Jeff fè bliye album harmonik lan Jeff fè bliye album gabel la Jeff fè bliye koze ti vay sa bon vye carel masisi la fon twit la yo pa okipe carel non dosye Jeff la dosye Jeff la tèlman lou dosye Jeff la tèlman lou. Yo pa okipe, yo pa okipe, yo, yo pa okipe. An pil espri, yo bat ou, yo bat ou, on ti yonyonye, on sa m di w, ou rete on gouyad, ou cho, ou cho. Mal, mal, al poze pou bal madan Chaba madan, ou te, ou te, ou te janm gen madanm, ou pran yon lennèdòt sou madan Chaba. Lal konyen. Kòmsi la, kòmsi, an vle di la kòmsi Chaba gen rezon. Kote madan shaba lal konyen. Kounya yo bat li nou tout gen foli fadje bann chen sal bann soumoun bann foli bya moun bann foli bya moun se se foli bya moun nou gen e foli bya moun nou gen nèg a fè malpwòpte li kounya la nou konnen nou gen foli kanpe pa gen foli mwen tande byen m pa dakò Jeff leve men sou misye sa m pa dakò granmoun pa bat granmoun sa m pa dakò sa m pa dakò Jeff leve men sou shaba sa m pa dakò granmoun pa bat granmoun men apre kisa Jeff fè la Kisa Jeff fè la? Jeff te sipoze poze kite Claudia bat vòlè a. Claudia konn abitye bat li deja. Kite Claudia touye vòlò a. Bertie konn bagay sa yo Jeff e kontan w vin mete gason m hahahahahahaha bagay la e kontè l ye e kontè m vin mete mwen menm bon kounya la kounya la menm kouran yo pa koupe frè m yo tou koupe l papa ou pa pè yo tou koupe l lontan yo te konn parèt dèyè lakay w klèk epa menm papa e kontè m vin mete m pa konn anyen mwen menm e pase m pase m met kontè. Menm m pa pran nan anyen nan vin deranje moun e kontè m vin mete. M pa ret mete kontè m epi m vire do m m ale. E kontè m vin mete nouvo slogan nou. Nan Madi Retro nouvo slogan nou e kontè m vin mete. Nou pa vin nou pa vin deranje moun nan anyen. Sa se sa se nouvo slogan nou nan show a. Se kontan m vin rete madanm, m pa vin deranje w nan anyen. Alvi, Kòmsi kont sa k gen la a pou tou pawòl anpil sa a, yon staf moun goumen, se te sèl Jeff m te ka konprann. Nèg yo, nèg yo fè kò sou Jeff, nèg yo bat Jeff tou, Jeff bat nèg tou. Son bagay konsa li yo t byen senp, m wè kòmsi konplike, tout nèg ap rele anmweyy, Shabba gen te pran nenpòt 8 avoka, nèg, nèg yo kase tèt la on, on polisye vòlè. On polisye vòlè te an ayiti tap tiye moun kounya vòlè a vin bò isi a la m tande yo kase tèt li olye polisye ou polisye toujou on vye vòlè w ye ou tap tiye moun an ayiti kounya la ou pa an ayiti ankò m tande polisye w ye nan ki sò polisye a la yo kase tèt ou nan sou moun oo m tande polisye ou son syen polisye ou pa polisye ou son syen vòlè an ayiti ki tap tiye moun ou pa polisye ann ba moun presyon m tande se ansyen polisye yo kase tèt nan foli sou moun yo kase tèt ou. Nou yeah nouvo slogan nou la Konekte m vin konekte M pa konn anyen mwen menm Konekte m vin konekte cheri Banm fon vye konekte trè enpòtan Anyen pou n ale ooh vye vòlè ou kase tèt ou Pou la m tande ooh oh ansyen polis Kite mele bounda moun ansyen polis E goumen k ap fèt wi mwen m tande byen Tande byen menm lè m kite goumen papa E 14 nèg m bat wi.

14 nèg tonbe. Sa se goumen vin goumen. Lè yon yon goumen fèt, pa gen tout pawòl anpil sa a. Mwen kwè bon kote bon kote chèn la pou Jeff ta vole a la? Anben anben kounye a la vole vole vole nan rans. Bon kounye a kote vye chèn Shabba la pou Jeff ta vole? Kounye a n lage kes vole sou nèg la, o wi o wi nèg la vole chèn ou. Kote chèn kote euh kote vye chèn valpa sa la pou jeff ta vòlè kounya nap moute konplo pran vye ou pran vye ou nèg kanni fini ap jape chak maten tankou nèg ki pa gen anyen pou fè hein ou nan nou pran vye nèg kanni kap ranse ah on vye ansyen polisye vòlè te konn ap vòlè ap fè moun an ayiti bon bon epou jeff te tiye vòlè sa. Bon menm Shabba epanye Shabba son menm si sa son vye atis li ye e vye atis nou e vye atis nou Jeff pati ba Shabba twòp kou men lòt vye polisye vòlè m tande polisye a e pou Jeff te tiye vòlè sa e pou e pou vòlè l kite Ayiti wi e pou vòlè vye polisye sa kite Ayiti wi kounye a vin ranse vin ba moun presyon la kounye a wal se la l vin chyen sal ap ranse o wi ap pran avoka mwen di nou sa klè mwen m pap janm pè nou isi mwen menm M pap janm pè nou. Mwen mande Bondye m pè di tout sa m poze dezi. M pap janm pè nou mwen menm. 14 nèg tonbe mwen menm. E pou sa m pa goumen ankò. M bat 14 nèg. Sa m mòde. Sa m pa nan rans mwen. M pa jwe. M bat 14 nèg depi lè sa m kanpe goumen. M pa janm nan goumen a moun ankò. M bat 14 nèg. Sa mòde, moun sa m di w sa mòde, sa m pete zye, moun sa m fè tout m nèt, m nan goumen. Epi si ti nèg la nan goumen, nou fè kò sou li, e nòmal pou nèg la kase tèt. E nòmal nou fè kò sou nèg la, baton k nan men chen an se sèvèl li sove tèt li. Mwen menm la, si mwen menm la m tap mache la mwen menm, on vakabon kouri sou mwen la, m kriye blo a katouch mwen menm. Kite m mele bounda m mete l nan prizon yo depòte m. Kounye a m pral kite ti vakabon vin ranse avè m. Oh la m pral lakay mwen la on ti de twa ti chen bake m la la map krib yo a katouch e kem nan mouda machin mwen la map krib yo a katouch mwen menm kounya la kounya m pral kite vakabon fè ladenyè sou mwen Jeff te sipoze tiye fo polisye vòlè a e ti vòlò e ansyen vòlè ou kite ayiti pou vòlè kounya w vin ba nèg presyon isi a la ap gen foli pran polis ap ba nèg la presyon nou rayi nèg a pase l flannè pase nou. Nou wè e nèg la se l flannè pase nou e m ret nan son kwa la ti gwoup ti gwoup nèg ou te wè la Jeff kraze madanm tout ti gwoup nèg wè k te kanpe ki kont Jeff la ti gwoup nèg sa yo e pou flannè nèg yo al Jeff wi e pou flannè wi nèg dèkòm nèg yo vle tiye Jeff la e pou flannè fre pa pou anyen ankò non e pou flannè pa pou anyen non e pou flannè wè nèg yo la fè tout grimas sa yo. Poukisa nèg a flannen pase nou sa nou vle a yo pa vle nou e nèg la l vle nou rayil pou sa 14 nèg tonbe flat pa dyòlè map fè mwen menm m pa pou Jeff m pa pou Jeff pa nan bay nèg ap goumen ak nèg peyi a e kòb li bezwen e kòb poun fè pa nan goumen pap itil nou mèd men m pa nan goumen m pa wè la m pa pou Jeff m pou Jeff la se manti yap fè sou misye a m pa dakò moun bat moun isi granmoun pa leve men sou granmoun la m pa pou Jeff. Men lòt dosye yo m pou Jeff Lòt bagay yo m pou Jeff Mwen m kanpe dèyè misye mwen Pou 2040 jou sa Mwen k gen cho e se mwen k gen moun k ap gade m M kanpe dèyè misye mwen E mwen k gen moun k ap gade mesye Nou fout mechan twòp bann ayisyen Bann sousou bann chen sal Kisa nèg la fè nou la Pou nou gentan vle tiye l la E sak fè n tiye Jovenel la. Nèg la ap goumen nèg la pran kou tou nèg la blese men nèg la chire nou bat li tou li bat nou tou epi n fache hein nou chire men nèg la nou fè kò sou li nou bat li tou nou kraze machin li nou pa janm pale de sa tou Shabba fè kraze machin nèg la nou pa janm pale de sa tou ah wi kòm tout sa yo kache tout sa yo kache kòmsi se sèl Shabba k viktim Nou fè kò sou nèg la, nou bat li tou, nou pran machin li, nou kraze machin li, nou konnen l pa pou li, nou kraze l. Pandan rezidans li nan men, nan, nan, nan, nan, nan, kon, tande byen, bon bagay k ap pale la, bon, nou konnen mwen menm, fò m kale zye nou, fò m kale zye nou. Fòk Jimmy Danje kale zye nou, ok? M pral di yon gwo bagay la, m pa fini, m ale, m pa bay tout moun sa m ale, m kòmanse cho m prale. E n ap kite rès dosye a pou vandredi, samdi, dimanch. Chyen sal sa k ap rele m nan fwote dyòl ou atè. Yo fou fou ou wèm live wap relem chien antouka an alè soumoun chien ou pa kwè ou pa wèm live wap relem foli soumoun ou gen e nom manmanw mi oube bòpèw ou pa kwèm live wap relem eske nom monmon gad klè monchè nom monmon ou kwè ou konn on chien ou pa kwèm live wap relem kite melem se pou pwomosyon al potel bay lòt moun nèg ki paka fè moun yo m pa nom manmanw wap relem m pa bòpèw wap relem nan lè sa ou fòkinn wèm live wap relem Chyen sal foute djòl ou atè ou wèm live wap relem kisam pral di avèw chyen. Antouka Nvanzè dosye kap mennen la dosye kap fè pale anpil la se dosye yo di Jeff gen tps manti Jeff gen rezidans li Jeff gen rezidans li Ayisyen nou mechan twòp Jeff gen rezidans li Jeff pa gen tps Jeff gen rezidans. E konsa m ye mwen menm. M pa fè l pou kòb. M kanpe a misye m fini. Si nou vle vin manyen m la a. M kanpe a misye mwen menm. Si nou vle vin manyen Jimmy Danger. M kanpe a misye. Jis lè yo lage l m kanpe avè l. Yeah. Li paka konsa! Li paka fini konsa, nou mechan twòp. Nou fè dosye sou Claudia, nou di Claudia ap mande Shabba kòb tikè, pandan Claudia vle moutrem li pati jodia. Li vle moutrem la ale avèk pitit li Miami lan li pati avèl. Nou fè tout manti. Nou fè tout manti san anyen. Men dosye m pral mande la se dosye Fredly Jean Baptiste e Fredly Jean Baptiste ann kite.